Bonswa tout moun, byenvini nan videyo jodi a kote nou pral pote tout sa ki ap domine aktyalite foutbòl la pou n ap kòmanse nan peyi Litali avèk viktwa ekip Milan AC a 3 gòl a 1 nou a vini avèk rezime gòl yo e reyaksyon laprès pou ou. Bò kote pal gen ekip Manchester City a ki rive enpoze l 5 gòl a 0 fas avèk Newcastle nou a vini avèk rezime gòl yo e reyaksyon laprès egalman. Sou mache transfè a genyen jounal sa li menm ki fè konnen ke ekip FC Barcelone nan prè pou l ka peye 40 milyon euro pou Robert Lewandowski. E bò kote pa li jounal sa menm fè konnen ke Memphis Depay ki gentan sou mache transfè la tandi ke gen Aubameyang ki pral rete nan ekip Barcelone nan. Nou ap tonbe nan match yo kote ke Barcelone te rive enpoze l 2 gòl a 1 fas avèk Betis, nou al vini avèk rezime gòl yo e reyaksyon laprès. E bò kote pa l gen ekip Atletico de Madrid la ki bat nan derby madrilèn nan ekip Real de Madrid la yon gòl a 0, nou al vini avèk rezime gòl la pou e reyaksyon laprès egalman. M ap fè yon retoun nan peyi Langletè pou n ka wè kisa laprès la ap di sou defèt dezastrez de ekip Manchester United la fas avèk Brighton 4 gòl a 0. Se yon videyo ki genyen tout sa ki ap domine aktyalite foutbòl la n ap tounen aprè poz la pou n pote tout detay yo pou ou. Nan kòmanse revi de près la nan peyi Lafrans kote an samdi ekip Nantes lan sakre chanpyon de la koup de Frans. Jounal L'Equipe mete a la une Le Jaune de Gloire. Jounal la ki ale pi lwen pou l te ka ap di Nantes ranpòte la katriyèm koup de Frans de son istwa o tèm d'une finale peu emballante ki sè deside sur un penalty litigieux. Men kanmenm an dimanch te genyen Ligue 1 an men kote ekip Olympique de Marseille la rive enpoze l an deplasman kay ekip Lorient 3 gòl a zero. Jounal Lekip pale de yon viktwa an grimasan puiske gen plizyè jwè ekip Olympique de Marseille yo menm ki blese pandan rankont sila a. E bò kote pa li gen ekip Olympique Lyonnais a ki ka ap rate tren Europe la kote l fè yon defèt fas avèk Metz e men jounal sa a ki fè konnen se yon terminus en gare de Metz pou l'OL. Jounal la ki ale pi lwen pou l fè konnen Lyon est assuré de finir hors du top 4 de la Ligue 1 pour la deuxième fois sur les trois dernières saisons alors que ce s'était arrivé qu'une seule fois dans les 21 précédentes.

Dayè nan 11 tip ke jounal Lekip li mete deyò pou semèn sa pa genyen okenn jwè Paris Saint-Germain poutan genyen anviwon 4 jwè ekip Olympique de Marseille la e 2 jwè ekip AS Monaco a. Nou prale kounya nan peyi Langletè kote an samdi ekip Manchester United la fè yon lout defèt an deplasman kay Brighton 4 gòl a 0. Pou jounal Manchester Evening News nan dimanch li mete a la yn se te yon rokèt de Brighton. E jounal la ki ale pi lwen pou l fè konnen ke se te yon ekip Manchester United ki te afwe e mekonesab sou tèren e ki deja asire l ke l pap jwe Lig dè Chanpyon an sezon kap vini la. Bò kote pa li gen jounal sa a ki fè konnen ke se tout bagay ki nan lanmè enben ekip Manchester United la li menm ki plonje san l pa kite tras. Ebyen fanatik foutbòl kòman sa te an rezime se te Moises Caicedo ki te ouvri skò a la a la 15 èm minit de je.

N ap toujou rete nan peyi Langletè toujou an samdi kote ekip Tottenham nan te fè yon gòl patou an deplasman kay Liverpool pou kab retire enpe plis gou tit la nan men ekip Liverpool. Nou gen jounal Salem ki fè konnen ke ebe la puissance de la quadruple. Jounal la ki fè konnen ke ekip Tottenham nan li menm ki pike ekip Klopp la ki ta kapab jwenn laglwa nan peyi Langletè. Ebyen rezime kòman Saliem li te ye se te Son Heung-min ki te ouvri skò a la 56 èm minit de jwe pou ekip Tottenham nan. Men kanmenm gen Luis Diaz ki man a 74 e minit yo ta vin mete gòl sa pou l te ka egalize pou ekip Liverpool la match la te tèmine yon gòl patou. Si ekip Liverpool la te kase zòtèy li men bò kote Manchester City se te tout bagay pafè piske yo te rive enpoze yo 5 gòl a 0 fas avèk Newcastle. Le jounal Manchester Evening News jodi a mete a la une se 3 match sèlman nou rete pou n kapab genyen. Men avèk viktwa sila yo pran tèt klasman avèk 3 pwen davans sou ekip Liverpool la MSC yo fè 3 lòt viktwa ankò dok yap chanpyon Angletè men kanmenm jounal la ki souliye ke yo pral oblije fè 3 match sa yo san Dias, san Stone e san Walker. Ebyen apre eliminasyon yo nan Lig dè Chanpyon an pa le Real de Madrid e aprè tout jounal yo te vrèman la remonte kont Pep Guardiola enben li pale nan laprès pou l te fè konnen ke se nou menm kontre le mond men l fè konnen ekip Manchester City a li menm li pa gen pwoblèm avèk sa men kanmenm li pral goumen pou l kapab ranpòte Premier League la. E bò kote pa li tou jounal sa te reprann deklarasyon Pep Guardiola pou l te fè konnen ke nou renmen Jurgen Klopp e nou menm nou ta vle ekip Manchester City a pou l tounen flop men kanmenm nou pral batay pou n kab ranpòte Premier League la e mennen tit sa nan ekip Manchester City a. Li te kontinye nan deklarasyon pou l te di ke tout moun espere ke Liverpool pral ganye tit la, yo te ganye sèlman youn nan 30 an men sa pa pwoblèm mwen pa kè de sa. Toujou nan peyi Langletè gen jounal sa li menm ki fè konnen ke ekip Manchester City a ki toujou le roi de la chapelle. E viktwa sa tou ki fè la une nan jounal sa li menm ki mete a la une la chip des Bleus. An efè ekip Manchester City a li menm ki tou prè pou kab ranpòte Premier League la nan peyi Langletè. Ebyen fanatik football kòman sa te an rezime se te Raheem Sterling nan 19 èm minit de jeu te gentan ouvri skò la pou ekip Manchester City a. Ebyen Aymeric Laporte li menm nan 38 èm minit de jeu te gentan mete 2 gòl a 0 toujou nan premyè peryòd la pou Manchester City. Nan dezyèm peryòd la genyen Rodri li menm nan 61 nyèm minit de jeu te gentan mete 3 gòl a 0 sou ekip Newcastle la. E bò kote pa gen Phil Foden li menm nan 90 nyèm minit de jeu te gentan mete 4 gòl a 0 pou ekip Manchester City a. E bò kote pa gen Raheem Sterling nan 93 nyèm yo te mete double pal nan kont sila pou te mete festival 5 gòl a 0 sila. Jis avan ke nou rive pi lwen nan video sa a kite nou remèsye tout moun ki gentan mete yon like anba video a ou menm ki poko fè sa kisa w ap tann mete yon like kounya sa ap vrèman ankouraje nou pou nou pote plis video pou ou kite nou raple w egalman si w fè jwenn ansanm avèk chanèl sa a klike sou bouton w jwenn anba video a kounya pou w kapab abòne e aktive klòch notifikasyon an mete sou tout lè w fè sa chak jou w ap resevwa tout sa k ap domine aktyalite foutbòl la avèk rezime gòl yo.

Men bò kote pa li gen jounal Corriere dello Sport li menm ki fè konnen ke ekip Milan an se a ki genyen men l sou Scudetto a deja. A 2 joune pou chanpyona a kapab fini nan pwochen jounen an si ekip Inter de Milan ta fè yon defèt ekip Milan an se a ta fè yon viktwa enben l ap tou ranpòte chanpyona a. Brèf enben ekip la li menm ki genyen 180 minit sèlman pou kapab ranpòte chanpyona sila a. Enben an rezime kòman sa li mete se te Marco David ki te ouvri skò la pou ekip Vérone nan nan 38 tyèm minit de je yo. Toujou nan premyè peryòd la gen Sandro Tonali sou yon pas de Léon, Léon ki ta vin egalize nan 48 tièm minit de je. E bò kote pa li nan 49 tièm minit de je tou suit lè dezyèm mitan te kòmanse, Sandro Tonali te bay avantaj la avè ekip Milan AC ankò yon fwa. Te genyen egalman Alessandro Florenzi nan 86 zièm minit de je te vin mete twazyèm gòl la pou ekip Milan AC a. Nou prale nan peyi Lespay egalman avèk match ki te genyen kote an samdi ekip Barcelone nan genyen Real Betis an deplasman 2 gòl a 1. Jounal Sport li retounen sou rankont sila pou l mete a la une 2 chanpyon pou FC Barcelone. Jounal la ki ale pi lwen pou l fè konnen ke matematikman ekip FC Barcelone nan li menm ki jwenn plas Lig dè Chanpyon l pou sezon 2022-2023 avèk viktwa sila. E bò kote pa li genyen jounal Mundo Deportivo li menm ki mete trè bèl misil ke Jordi Alba li menm li te make a la 94 è minit de jwe pou l te bay viktwa sa avèk FC Barcelone ki te ap pati pou yon match nul yon gòl patou fas avèk ekip Betis la. Ebyen fanatik foutbòl kòman sa te ye an rezime se te Ansu Fati ki te ouvri skò la pou ekip FC Barcelone nan nan 76 è minit de jwe yo. E bò kote Palma Bartra a la 79 è minit de jwe te vin egalize 2 la tèt pou ekip Real Betis la. Ebyen jodi a l bali m nan 94 èm minit yo te met yon trè bèl gòl pou l te bay viktwa sa 2 gòl a 1. N ap toujou rete nan match ki te genyen notamman ekip Atlético de Madrid la nan dèbi madrilèn nan ki rive enpoze l yon gòl a 0 sou ekip Real de Madrid la. Pou jounal as ekip Atlético de Madrid la ki fè yon gran pa pou la Ligue des Champions avèk gòl sa li menm ki bal yon gwo avantaj sou ekip Real Betis la. E bò kote pa li jounal Marca wè yon ekip Atlético de Madrid ki te soufri anpil nan match amè kanmèm ki anvizaje Lig dè Chanpyon an pou sezon ki pral vini la. Jou konnen deja fanatik foutbòl inik gòl nan rankont sila se te Carrasco ki te make l nan premyè peryòd la. Nou prale kounye a nan dosye transfè kote selon jounal The Athletic ebyen gen Erling Haaland li menm ki pral debake nan ekip Manchester City a puiske ekip la ta deja prè pou l kapab peye kloz liberatwa jwè a. Jounal la kenbe male pi lwen pou l fè konnen ke ebyen tout kloz yo gentan dakò avèk Elina Landouka ap al jwe nan ekip sa nan sezon ki pral vini la a. E bò kote pa li gen jounal Sport Matin an tou ki vini avèk yon enfòmasyon konsènan Robert Lewandowski pou l fè konnen se yon rekru detwal. Jounal la ki ale pi lwen pou l fè konnen ke FC Barcelone ki prale avèk tout li menm pou kapab ofri tèt li Robert Lewandowski. E bò kote pa li polonè a li menm ki vrèman endinye de nouvèl òf renovasyon kontra ke ekip Bayern de Munich lan fè ansanm avèk li li prè pou kapab presyone klub sa a pou l kapab pran la pòt de sòti. Nan toujou rete nan enfòmasyon transfè kote jounal yo yo fotografye Kylian Mbacké ki debake nan vil Madrid jodi a ansanm avèk zanmi li menm ki se Achraf Hakimi. Si jounal yo pa revele si pral gen negosyasyon pandan pasaj li men kanmenm se sèlman dosye dwa d'imaj ki tap regle avèk ekip Real de Madrid la. Brèf e menm mèkato a la ki pwomèt anpil bagay bò kote Kylian Mbappé. Se te yon gwo plezi pou nou pou nou te pote tout sa ki ap domine aktyalite foutbòl la pou w pou premye sòti nou pou semèn sa. N ap di mèsi avèk tout moun ki te gade videyo sa rive jiska lafen e sonje jis avan w ale pou w kapab ede nou pataje videyo sa sou tout gwoup avèk tout zanmi w ki renmen foutbòl. Kanta pou nou menm n ap di w a la pwochèn pou lòt videyo. Ke Bondye beni w sonje pou w kapab prepare nanm w pou retou Kris la se yon bagay ki esansyèl.